Jan jasmine diw la James mari fòl mari ap mache nan tout lari mari ap voye dlo sou moun mari se mache nan lari ap rele James James se sa ki mari li menm la lap fè aprè pandan gen konvèzasyon ant Jael et James epui Jasmine kote ke Jasmine te fè e Jael konnen ke James se yon asasen ebyen se la tou e James pwal konnen ke mari tèt mari pa dwat humm wi James sa ke ou tande a se sa l ye. Ebyen, aprè moun yo te fin antann yo ant Jasmine avèk James, kote ke Jasmine te fin fè Jael konnen ke James se yon kidnapè paske James te kidnape Magda. Eske nou sonje ke nan video ke m te fè pase yo, mwen te di fòk James bay verite a. Paske si James pa bay verite a, e jwèt la ap trè di nan men l, e Jael li menm, pral pranl pou moun kel pa ye ebyen James oblije bay verite a nou wè ke Jael konprann e demwazèl la tou ki se Jasmine konprann tou ebyen e se menm moman an James di ke lap chèche yon moun li a la rechèch yon moun yon sètèn de Marie ebyen e Jasmine dil moun. Kòm James gen flayè nan men l, li di, Montre m foto moun ke w ap chèche a. Humm, a bon? Wi, Jasmine di sa. Ebyen, James pa fè ni 1 ni 2, humm. James oblije ouvè flayè a pou l montre Jasmine men moun ke l ap chèche a. Humm. Ebyen, Lè Jasmine voye zye l nan flyer a li wè ke se moun sa ke l te sot rankontre a se mari se moun sa James ap chèche a li sot rankontre se moun sa ki sot voye dlo sou li humm Jasmine etone Jasmine sezi lè l wè se moun sa James ap chèche a se moun sa tèt li pati. Ebyen, e Jasmine oblije di, moun sa se yon moun fou! Se yon moun fou! Tèt moun sa pa dwat, se yon moun fòl! Aww!
Sa se moun fou k sot mouye m nan wi! Tay! Jasmine, pa lè pa byen wè! Wè la a? Ex mennaj mwen mari! Kòman w fè wap di sa yon moun ke w sot wè talè a? M pa konprann. Menm pa yon egare!
M fenk sot wè demwazèl sa la a, s on moun fou! A bon, sa vle di pandan tout tan sa a se fòl mari fòl pran lari ki fè nou pa janm ka wè l la? Ann ale, vin al montre m kote w te wè l. Men, m pa si ke l menm kote l te ye a non, paske lè l te fin mouye m nan, m te oblije rele sou li pou m te fè l deplase. O manman, men se pou kisa w rele sou li a menn? Kounya wal referel kounya ou fè lap deplase kotel te ye a la kounya gen dwa li pa menm jwenn li ankò. Sispann rele sou Jasmine James li pou ryen son moun fou li te wè kijan li tap fè konnen ke wap chèchel poul pat fèl deplase. James pa dakò paskel konnen mari pal la te tèt dwat mari pal la te gen bon sans li se sa ke James li menm li te konnen ebyen humm. Pandan kèlke semèn oubyen mwa ke James fèl pa tande Mari, ebyen tèt Mari pati. A wè, tèt Mari pati James. Tèt Mari pati. Mari pa gen bon sans li sou li James. Ebyen, sa Jasmine di w la se sa l ye James. Ou ka pa kwè Jasmine. Hum. Men jasmine baw verite a jan kel ye a jasmine ba oul wi James tèt mari pati tèt mari pa dwat James mari pa gen bon sans li sou li ou konplis tou James men tèt mari pa dwat humm. James pa kwè James menm oblije di Jasmine poukisa ou te reyaji fason sa se vre l voye dlo sou ou men ou pat sipoze pouse do l jiskaske l kouri ale yon lòt kote a wè humm se pawòl sa James bay Jasmine ki se sè Jael humm. James fache sou Jasmine humm. James anraje sou Jasmine paske Jasmine pouse do mari ki se ex mennaj li humm. Se sa lè James fache Jael oblije foure bouch li, li di non James ou pa sipoze ap rele sou Jasmine konsa.

Ou fè yon grav erè Jael. Ou pat sipoze fè sa, ou te sipoze fin tande James e aprè ou menm pouw retranche pwoblèm ki te gentan genyen ant Jasmine avèk James. Ou pat sipoze rale men Jasmine pouw ale avèl. E eske James li menm lap retrouve Jael jas e e pa Jael non e Marie ki se mennaj li ex mennaj li eske James li menm ap retrouve Marie eske James li menm lap retrouve Marie nan moman ki tèt Marie pa dwat la. Eske James li menm ap fè plizyè jou toujou ap chèche mari al atandan ke l twouve mari bon nou pa konnen James tèlman sezi James etone James oblije antre nan kay la l mande sekou li mande sekou li fè e Noémie ansanm avèk Sonsonn e sè mari ki se Anne li fè yo konnen ke tèt mari pa dwat Mari fou! Wi Mari fòl se sa ke James oblije fè moun yo konnen. Mezanmi bagay la di Mari nan pwoblèm timoun. Nou kapab ede Mari. Yon sèl bagay ke nou ka fè pou Mari se priye pou li. Paske nou konnen lapriyè ka fè tout bagay timoun. Lapriyè leve defi ke. Ènmi an pa ta vle leve a. Humm. Lapriyè ouvri pòt, lapriyè geri, bay gerizon. Ebyen an nou kontinye priye pou Mari. Wi tèt Mari gen poul dwat. Wi Mari genyen poul re gen bon sans li sou li ankò. Men nou menm nou dwe priye pou li. Kòman sa pral ye nan epizòd kap vini an? James poko ap jwenn Mari. James poko ap retwouve Mari. James pwal chèche mari Anne sonsonn noemi tout moun pwal chèche mari men nan lòt epizòd kap vini an James pap retwouve mari ladann timoun fòk James soufri paske mari soufri twòp humm èske se James ki pwal Retrouve mari ou byen eske se magda ki pwal retrouve mari humm ebyen timoun sa rete la humm sa rete la mwen genyen poum fè yon lòt video sou li poum fèw konprann kòman sa pwal ye pa bliye ke feyton ke nou sot e dekwòtike pou ou se yn vi yn mizè se yon bèl feyton timoun ki plen leson ladann ebyen mwen kite nou la e nap kwaze ke.